Bonjour tout moun se avèk anpil plezi nou rantre lakay ou pou nou pote pou ou sport au firmament e deja merci paske ou pral kòmante ou pral abòne e ou pral pataje bonjour Midi. Bonjou Rose, bonjou ak tout entènot radyo tele firmament, jodi a son plezi pou ke mwen la avèk ou pou nou vin pale dosye spò. Gen diferan enfòmasyon ke nou pral pataje avèk ou chè fan, nap genyen pou nou fè yon ti pale de 5 chanpyona majè yo, non alò 4 chanpyona majè yo paske weekend sa pat genyen match an Angleterre donk nou konnen akoz de la mò rèn nan donk an Angleterre pat genyen chanpyona donk nap genyen pou nou wè 4 chanpyona yo e kalandriye yo avèk meyè butè chanpyona yo pandan weekend nan.

Nou retounen apre poz lan donk jan ke nou te anonse li an titre nou prale dirèkteman e nan chanpyona Despay lan nou di kòman kalandriye an te ye pandan wikenn lan. Nou konnen pandan wikenn lan te gen match depi an vandredi ki te 9 septanm ekip Girona kap jwe ki tap jwe kontre Real Valladolid Girona bat Valladolid 2 gòl a 1 donk an samdi ki te 10 septanm gen Real Vallecano ki bat ekip Valence lan 2 gòl a 1, gen Espanyòl de Barcelone ki pèdi devan ekip Sevilla an 3 gòl a 2, gen Cardiff City lakay li ki pèdi devan ekip Barcelone lan 4 gòl a 0 avèk yon bon antre de Robert Lewandowski, Francky de Jong te make premye gòl pou ekip Barcelone lan, yon bon antre de Lewandowski ki te make dezyèm gòl lan, e twazyèm gòl lan ta pral vini aprè yon pas desiziv de. Robert Lewandowski Fati ta pral make twazyèm gòl lan e katriyèm gòl lan e katriyèm gòl lan ta pral make e katriyèm gòl lan ta pral make pa Ousmane Dembele e aprè yon bon debòdeman de Ousmane e Ousmane ouvè sou non Ousmane Dembele ki te make katriyèm gòl lan ki ouvè sou pye goch lan e ki kase e ki fè yon bèl frap pye dwat ki ta pral make katriyèm gòl lan. E ou konnen tou nan match sa e te gen yon ensidan ki te rive, se yon fan nan tribin ekip Cadis lan ki te gen yon maladi ki se kadyak, donk aprè yon bèl entèvansyon de gadyen ekip Cadis lan, Menm staff ekip Barcelone nan tou, medsen Barcelone nan ki fon bèl entèvansyon, gadyen ekip Cadiz lan te pote pou yo te ka pote soutyen yo avèk fan ki te gen pwoblèm nan stad lan. Donk an dimanch te gen match toujou, gen Real Madrid ki bat Mallorca 4 gòl a 1 avèk. Real Madrid ki tap resevwa. Wi, Real Madrid tap resevwa ekip Mallorca avèk Valverde ki te make nan 45 minit de je. egalize nan 45 e minit de je, ekip Mallorca a tap mennen sou ekip Real Madrid lan yon gòl a zewo, yon gòl ki ta pral make nan 35 e minit de je pa Muriqi, donk Muriqi ki ta pral make premye gòl pou ekip Mallorca a, e Valverde ta pral egalize se te nan 45 e minit de je, e Vinicius ta pral make dezyèm gòl ekip Real lan se nan 72 e minit de je, e Rodrygo. Yo ta pral make twazyèm gòl lan nan 89 vyèm minit de je e Rudiger ta pral make premye gòl li avèk ekip Real Madrid lan pou boukle pou boukle gòl yo. Rudiger ta pral make katriyèm gòl lan ki ta pral fè ekip Real Madrid lan bat ekip Mallorca a 4 gòl a 1. Donk gen Atletico.

ap pwogrese e ap fè sa ke yo atann de li an. Vinicius lan ki menm jan m di w lan 3 match lap 3 match konsekitif lap fè gòl. E se premye fwa se premye fwa wi sa fèt. Vinicius te make gòl nan Ligue des Champions devan ekip Celtic lan. Donk yon Vinicius lan ki ap pwouve talan ke li gen an, ki kontinye ap montre sa ke li ka fè, sa ke li ka pote pou ekip. E Real Madrid la? E Real Madrid tou donk nou konnen e e alò si n ta pran sezon pase e an absans de Benzema nou wè Real Madrid ki te bay ti pwoblèm donk ekip la te montre ke non sèlman Vinicius li menm li li ap li kontinye ap pwouve l ap grandi men ekip lan tou ki ki ki montre ke kounye a yo kapab Yo jwe an konfyans wi an donk ki absans sa de ke Benzema. Real Madrid gen yon gwo bagay ke li genyen donk Real Madrid jwè yo yo gen konfyans. E donk yo konnen ke, yo konnen ke yo te mèt ap mennen sou yo, y ap egalize kanmenm. Donk jwè yo, yo kwè nan tèt yo, yo kwè nan sa ke yo ka fè e yo respekte koulè mayo Real Madrid la tou, menm si se yon mayo ki lou, men kanmenm jwè yo, yo respekte koulè a e yo kwè nan tèt yo, yo kwè sa ke yo ka fè avèk ekip Real Madrid la, menm jan pou Vinicius, Vinicius, donk. E son jwè an absans de Karim Benzema ou wè li prouve ke an absans de Benzema li ka li ka kenbe ekip lan li ka pote ekip lan donk e se gras a Carlo Ancelotti tou Carlo parèt li bay Vinicius konfyans e se te sou Zidane nou pa tap janm wè Vinicius jodi an e kijan klasman an ye Rose? Wi Barcelone ki an dezyèm avèk 13 pwen, Betis avèk 12 pwen, Osasuna ki an senkyèm pozisyon avèk 12 pwen, gen Villarreal ki an senkyèm pozisyon avèk. 10 pwen, gen Atlético de Madrid ki genyen 10 pwen, epi gen Girona ki genyen 7 pwen, Rayo Vallecano ki genyen 7 pwen, donk se konsa klasman an ye an Espay. Donk nou prale. An Itali, n ap kite n ap kite Espay an, nou prale an Itali, donk Itali te gen yon sizyèm joune ki te jwe pandan wikenn nan, an samdi ki te 10 septanm, gen ekip Napoli an ki te bat Spezia yon gòl a zewo, Gen ekip Inter de Milan dòt ki te bat ekip Torino a yon gòl a zewo, yon gòl a zewo, yon gòl ki ta pral make pa Brozovic nan 89 yèm minit de je pou ekip Inter lan. Gen Milan AC ki bat ekip Sampdoria 2 gòl a 1 avèk Messias ki te enskri premye gòl pou ekip Milan AC a e Juricic ki te egalize pou ekip Sampdoria a la 57 yèm minit de je e a la 67 yèm minit de je Giroud

Bremer ki se defansè ekip Juventus la ki se ansyen li son brezilyen e li se ansyen meyè jwè meyè defansè meyè defansè chanpyona d'Italie ane pase donk ki te ki te enskri gòl la a la 51 nyèm minit de jeu a la 92 nyèm minit de jeu yon lòt defansè ankò ki se

Ti pwen, donk se konsa klasman ye pi ba. Juventus Juventus pap byen mache menm, non Juventus pap byen mache menm e Juventus avèk rekul yo menm si ke Di Maria blese, menm si ke Paul Pogba blese e kan menm avèk larive de Milik Milik te ka ede ekip Juventus la avèk Vlahovic kan menm nou wè Juventus kap kap mal mache e nou wè Juventus kap mal mache nou pa konn nou pa konn ki pwoblèm ekip Juventus lan gen paske jwè yo pa ka yo pa ka adapte yo byen, jwè yo yo pa ka yo pa ka jwenn wout filè a byen e wè se wè atakan yo gen di mal pou yo enskri gòl wè Juventus se 2 defansè ki make gòl pou yo se Bremer ki se brezilyen an donk e Bonucci veteran Bonucci nou konnen Bonucci sa ke

An Almay te gen yon nouvèl jounen kote ke ekip kote ke ekip depi yon vandredi ki te 9 septanm ekip Werder Bremen bat ekip Osbourn ki pèdi devan ekip Osbourn 1 gòl a 0 gen Bayern ki fè 2 a 2 avèk ekip Stuttgart lan donk donk yon Bayern ki te ouvè skò avèk Tel a la 36 èm minit de je ekip Stuttgart lan te egalize avèk Pou Furich, Furich te egalize pou ekip Stuttgart lan e Musiala te make dezyèm gòl ekip Bayern nan e a la 92 zièm minit de je ekip Stuttgart lan ta pral jwenn egalizasyon avèk avèk Guirassy ki ta pral egalize donk pou ekip Stuttgart lan. Donk gen RB Leipzig ki bat ekip Dortmund nan 3 gòl a 0.

Mayens 0 5 ki genyen 10 pwen, Mönchengladbach genyen 9 pwen. Ekselans a chak fanatèk. Ok nap kite nap kite chanpyona dalmay ki se Bundesliga pou n ale nan nan chanpyona de frans e chanpyona de frans ki te gen yon setyèm joune e kijan sa te ye e depi an vandredi te gen te gen ekip lens lan ki te bat ekip troy la yon gòl a zewo Yon samdi yon samdi te gen ekip Paris Saint Germain an ki bat ekip Stade Breçois yon gòl a zewo. Yon gòl ki ta pral make pa Neymar Junior a la 30 a la 30 tièm minit de je aprè yon bèl pas yon bèl pas de Lionel Andrès Messi donk ki te met balon an sou pye Neymar pou Neymar make sèl grenn gòl nan match la. Donk gen ekip Olympique de Marseille lan ki bat Lille 2 gòl a 1 yon ekip Marseille ki donk ki fè yon bon rekri ki se Alexis Sanchez, Alexis Sanchez kap make gòl seryezman pou ekip Olympique de Marseille lan. Donk ekip Lille lan tap mennen sou ekip Marseille lan, te fè gòl la la dezyèm minit de jeu pa Ismaï, Ismaï, ki te make premye gòl lan. Gen Alexis Sanchez ta pral egalize a la 26 zièm minit de jeu e Gigo ta pral make dezyèm gòl ekip Olympique de Marseille la a la 61 a la 61 nièm minit de jeu.

Yon Paris Saint Germain ki gen yon ekip Marseille kap ting ting li, Marseille la nan po Paris Saint Germain, donk Paris Saint Germain ki bat yon gòl a zero, yon Paris ki gen trio majik lan, Kylian, Messi e Neymar, donk nap kite chanpyona ou. Nap kite chanpyona ou, donk nou pral jis avan nou ale nan Ligue des Champions. Yon lòt gen entite ki sòti lise ki pa genyen yon moun tankou Gabriel Yesus. Eske sa son pwoblèm apa li avèk Gabriel Yesus nou konnen Gabriel Yesus ki ap fè yon bèl sezon byen ke sezon li kòmansman wi byen ke sezon an fèk kòmanse avèk ekip Arsenal la donk kijan lis lan ye Rose e kòm gadyen kòm gadyen li gen Alison ki se gadyen ekip Liverpool lan gen Ederson. ki se gadyen City, epitou gen Weverton. Donk kòm lateral li gen Danilo, Alexandro, li gen Alex Telles, kòm kòm defansè li gen Bremer ki se jwè ekip Juventus de Turen an, gen Eder Militao jwè Real Madrid, gen Marquinhos Jwè Paris Saint Germain gen Ibanez e Thiago Silva jwè ekip Chelsea an. E kòm medyan li gen Bruno Guimaraes, li gen Casemiro, li gen Fabinho, li gen Lucas Papeta, li gen Paqueta, li gen Fred e li gen Everton Ribeiro. Donk epi tou kòm atakan li gen Antony, Anthony ki se jwè Manchester United ki fèk ale nan Manchester United. Gen Firmino jwè Liverpool, men m pa dakò avèk chwa Liverpool, m pa dakò ak chwa Firmino an, Firmino pa fè yon bon debi de sezon, donk Liverpool ki la kap pèdi match, gen gen Matheus Cunha, gen Neymar kanmenm ki sou e kap fè yon bon debi de sezon, Neymar e Neymar lan jwenn vrèman fòm li, e Neymar kap make gòl seryezman, gen Pedro, gen Raphinha, gen Richarlison, gen Vinicius Junior, E gen Rodrygo. Donk, mwen m pa dakò a chwa Firmino a. Firmino, donk Liverpool. Pap fè yon bon sezon nan. E wi, Firmino pap fè yon bon sezon avèk ekip Liverpool lan. E Firmino, e Firmino ki te pèdi premye match Liverpool te pèdi premye match Lig dè Chanpyon an 4 gòl a 1 devan ekip Napoli an. E Firmino tou ka di son jwè kap kenbe plas. Donk, Darwin. Wi, donk Firmino, pase Darwin Nunez.

Li di ki te pou pale pou jwè yo. Kanmenm, kanmenm pou bay Gabriel Jesus rete, pou Gabriel Jesus rete pran konfyans tou jwe nan Arsenal. Nou konnen Gabriel Jesus li fèk ale nan ekip Arsenal lan, son jwè malgre ke li gen tan de jeu, malgre ke lap jwe serye, lap fè gòl kanmenm fòk li rete konsantre paske ekip lan bezwen èd li. Ok nap kite, nap kite chanpyona yo. Nou prale nan Lig dè Chanpyon, kòman kalandriye a ye?
Demen madi 13 septanm ap gen yon pleyad de match nan lig dè chanpyon an. Pita, pita, pita dizon ke apati de 3 zè ap gen yon pleyad de match, midi 45 tou. E gen Victoria Pilsen k ap jwe a midi 45 kont ekip Inter de Milan an. E donk gen Sporting CP a menm lè an k ap jwe kont ekip Tottenham. Donk yon Tottenham. e avèk Conte, men Tottenham avèk Conte, Tottenham ap jwe trè byen, Richarlison, e... Tottenham ki ki twazyèm nan chanpyona d'Angletè lan. Wi, Tottenham ki twazyèm nan chanpyona d'Angletè lan, e Tottenham tou te fè premye, e Tottenham te bat premye match li nan Lig dè Chanpyon an 2 gòl a 0 devan ekip Olympique Marseille lan, e donk avèk yon bon Richarlison, e Tottenham, e Tottenham ki ki dènye fwa ke li te fè final Lig dè Chanpyon an se te an 2019, Tottenham te fè l devan ekip Liverpool lan, Tottenham te pèdi l 2 gòl a 0 avèk yon bon Salah e yon bon Origi. Donk, ap gen 2 match sa yo se a midi 45, Victoria Pilsen Inter, yon Victoria Pilsen te pèdi 5 gòl a 1 devan ekip Barcelone lan e avèk yon triple de Robert Lewandowski ki te make 3 gòl nan match sa, yon bon Lewandowski. E Inter de Milan te pèdi 2 gòl a 0 tou devan ekip Bayern nan avèk Leroy Sané ki te jwe yon bon match pou ekip Bayern nan. Donk, a pati de 3 zè ap gen yon pleyad de match. Ap gen Liverpool k ap jwe kontre Ajax. Liverpool ki rete sou yon defèt 4 gòl a 1 nan premye match Lig dè Chanpyon devan ekip Napoli an. E avèk Zelensky, avèk yon bon.

Li pote èd li avèk ekip Bayern nan. Kanmenm, m pa ka di si se depa Sadio Mané an ki fè enpak sa sou ekip Liverpool lan, men ou wè absans Sadio Mané nan ekip ou wè absans ya Liverpool lan. Donk Liverpool ki te pèdi 4 gòl a 1 nan premye match lan ki pral jwe kont ekip Ajax lan. Donk nan poul lan si 2 ekip sa yo respekte tèt yo, se yo 2 a ki ta dwe pase, Liverpool e Ajax. E ap gen Bayern de Munich k ap resevwa ekip Barcelone. Se match chòk jounen an. Bayern ki rete sou yon viktwa devan ekip Inter nan 2 gòl a 0. Yon Barcelone ki rete sou yon viktwa 5 gòl a 1. Donk ki sa ki pi bèl nan match sa a se Robert Lewandowski. Nou konnen ke. Lewandowski ki jwe avèk ansyen klèb li. Ki se Bayern.
Lewandowski nou konnen ke se ansyen jwè ekip Bayern nan ki pase. Anpil sezon nan ekip Bayern nan ki ranpòte anpil twofe avèk ekip Bayern nan. Robert Lewandowski Robert Lewandowski Robert Lewandowski se youn nan Robert Lewandowski se youn nan meyè jwè ekip Bayern nan pase. Donk e Robert Lewandowski li se lidè ekip Barcelone nan, se li k ap mennen ekip Barcelone nan. Donk Robert Lewandowski pandan sezon an ki gentan make 5 gòl nan chanpyona Despay la pou Barcelone, li gentan make 3 gòl nan Lig dè Chanpyon an pou ekip Barcelone nan, donk Lewandowski meyè bitè. Lewandowski jiska mentnan se meyè bitè Lig dè Chanpyon an.
Meyè bitè Lig dè Chanpyon an avèk 3 gòl. Donk nou pral tann, nou pral tann jounen boul sa, nou pral tann jounen boul sa pita Barcelone Bayern, Barcelone Bayern. Gen yon piti gen Thomas Müller li di.

10 liv li mete sou 10 sezon konsekitif l ap pran chanpyona Dalmay lan, ki pral jwe kont yon Barcelone, Dort Barcelone, ki te al jwe Europa League ane pase. Dort yon Barcelone avèk Xavi ki se yon ekip an rekonstriksyon, ki fè vini anpil jwè. Yon Barcelone ki fè yon mèkato XXL pandan sezon sa.
Egzakteman. Egzateman. Donk, e nap tann pou Barcelone, nou konnen dènye fwa Barcelone te pran Lig dè Chanpyon an se te an 2015 e Bayern se te an 2020 devan ekip Paris Saint Germain an avèk yon gòl de Coman ki te fè ekip Bayern nan pran Lig dè Chanpyon an avèk yon gòl Lewandowski tou ki te ede ekip Bayern nan e nan nan Lig dè Chanpyon ane sa. Donk, gen Bayer Leverkusen kap jwe kontre Atletico Madrid, se toujou a 3 zè. Donk Bayer Leverkusen, yon ekip nou konnen ki te pèdi final devan ekip Real Madrid nan, se te an 2002, avèk Raul, avèk Raul e Zinedine Zidane, youn nan pi bèl gòl ki gen lan Lig dè Chanpyon. Donk, aprè yon sant, aprè yon sant e yon bon dekoupe de Zidane, dekoupe pye goch e ki te fè ekip Real Madrid lan te pran Lig dè Chanpyon sa a, se te an 2002. Donk, gen Porto k ap jwe, gen Bayer Leverkusen k ap jwe kont ekip Atlético Madrid lan e gen Porto k ap resevwa ekip Club Rouge lan. Donk Porto se te an 2004 an li te bat Monaco 3 gòl a 0. Donk yon bon Porto, yon bon Porto pral jwe kont ekip an klè wouj lan e kanmenm son match son match kap enteresan. E Marseille kap jwe kont Eintracht Francfort. E Marseille ki te pèdi devan ekip Tottenham nan e Eintracht Francfort tou ki te pèdi ki te pèdi devan ekip ki te pèdi devan ekip Rangers lan donk. Se pral yon trè bèl match antre Marseille e Eintracht Francfort. Donk Marseille dènye fwa ke li te pran Lig dè Chanpyon se te an 1993. Anvan se te Barcelone ki te pran l an 92 avèk Koman ki te fè grenn gòl match an sou kout fwa. Wi an Frans, Marseille se sèl li ki ranpòte Lig dè Chanpyon an Frans. Donk nou pral swiv yon Marseille avèk Alexis Sanchez, Marseille de Luis Suarez. Marseille kanmenm ane a k ap jwe trè byen. E nan chanpyona a, k ap jwe trè byen nan chanpyona de Frans lan, e Marseille k ap resevwa ekip Eintracht Francfort lan nan yon stad Velodrome, yon stad ki gen yon anbyans ekstraòdinè. Donk lè w nan stad sa a, ou santi ke w ap swiv, w ap viv, w ap viv yon bon moman kote fanatik yo pa janm dekouraje de sipòte ekip yo. Donk nou pral swiv yon trè trè bèl match e pita a twazè boul Marseille k ap jwe kont ekip Eintracht Francfort lan. Wi, Eintracht Francfort li menm ki sot fè final Europa League avèk Real Madrid. Real Madrid e pa Europa League non final li te jwe final Super Coupe d'Europe Super Coupe d'Europe avèk ekip Real Madrid non ki sòt m tap di ki sòt chanpyon oui ki sòt chanpyon Europa League e devan ekip Rangers lan devan ekip Rangers lan e nan nan nan seans de de tiro seans de tiro e